Ant meri a avèk CCI e nou menm se ki sa pwotokòl dakò sa a ye? Pwotokòl dakò a se yon zouti ki pral fasilite meri a avèk chanm de komès konsolide relasyon ke yo genyen, relasyon de travay ke yo genyen deja, ke yo abitye travay ansanm e konsolide relasyon sa a sou yon baz fòmèl. E li pral pèmèt ke nou mete yon platfòm kanpe e platfòm sa a li menm se yon platfòm ta ka di ki pral. fè ansòt ke ou jwenn plizyè aktè ekonomik rankontre pou diskite sou pwojè de devlòpman zòn nan. Paske Kap Ayisyen gen anpil potansyalite e malerezman yo pa nou pa vrèman arive mete an valè. E nan sans sa a, meri a avèk chanm nan dwe travay ansanm sou plizyè pwojè de devlòpman pou amelyore vi popilasyon an. Nou pral travay sou priyorite komin nan, paske Kap Ayisyen pa vreman gen yon espas de diskisyon, e pwotokòl sa pral pèmèt ke gen yon espas de diskisyon ki kreye pou devlòpman ekonomik rejyon an. Nou pral pale de biznis, nou pral pale de afè, nou pral pale de potansyalite, nou pral pale de tout sa ki kapab fè kreye richès nan komin nan e oubyen nan rejyon Nò a. Pwotokòl pou komin an li menm? Pwotokòl sa a siyen pou dizan, men evidaman depandamman ofiramezi li kapab chanje, sètadike men li gen yon fason pou sa chanje, sètadike se pa yon bagay ki fije pou dizan, dizan sa vle di anyen pa ka fèt men si pati yo pa twouve yo dakò nan sa k ap diskite, nan sa k ap fèt yo kapab reziye kontra a, pwotokòl la. Nou remake gen anpil chantye nan peyi sa, pa ayisyen ki fè chantye sa yo yo siyen? Nou gen anpil chantye aktyèlman. E nou pral kontinye gen chantye toujou. N ap pran pil chantye. Paske nou gen chantye nan nivo asantaj k ap fèt sou litoral la. Nou gen chantye k ap fèt dèyè do ayewopò la pou yon nouvèl, yon debouche pou fasilite dekonjesyonman sou vwa wout nasyonal la. Nou gen chantye ki pral fèt sou ayewopò a asantan e y a pral mete pis. Paske ayewopò la li menm gen pwoblèm sou pis la. Deja semenn k ap vin la a, konpayi. ki pral fè pis la deja siyen kontra avèk Bank Mondyal. Li ka di ke semèn pwochèn y ap la pou lanse apèl sa a. Nou lanse apèl dòf sou kesyon wout k ap fèt SOS. Moun yo t ap soufri lontan sou wout sa a, sètadi ke Eskap, Odyokap jiska Kafou Madelin. Wout sa a pral fèt. E anndan wout sa a, se vre gen yon etid ki fèt tou pou bretèl la. Sètadi ke apèl dòf lanse a, l ap fè wout la, SOS la. L ap fè yon lòt pon. Sa vle di ke gen, w ap wè apèl dòf la gen 2 bagay ladan l. Li gen wout la, men li gen pon. Sètadi ke pon nou wè la, ke sa nou rele pon kolonyal la, l ap rete, yo p ap pran anyen. Machin p ap pase sou l ankò. Kounye a, yo pral fè yon nouvo pon, ki li menm se se li menm ki pral soti dirèkteman sou wout nasyonal la. E moun yo pou yo dedomaje a, gen plis de 71 moun ke sou liy nan, nan wout la, ke yo deja dedomaje deja. Sa vle di ke an tèm enfòmasyon, li te enpòtan. Jan w poze kesyon an, mwen te reponn li. E nou gen lòt pwojè k ap vini. Gen pwojè amenajman sou boulva la. Etid la te kòmanse, li pral fini pou ke yo amenaje boulva la. Nou gen pwojè pou yo fè kè sou Petidans. Y ap fè wè plaj wè pye 90 la. Anndan pwojè boulva a, yo pral amenaje tou. Se yon plaj ki te ka dire 120 mèt lineè ke yo pral amenaje. Se de pwojè ki an kou de diskisyon swa an tèm detid e oubyen an tèm de reyalizasyon. Sa vle di ke nou gen Kap-Ayisyen. S on vil ki an chantye pou 5 an, 5 ane k ap vini la. Pi longue route k ap pou jwenn asfaltay nan Etazini. E 2 pwen 5 kilomèt pou ayewopò jiska pon. Mentnan genyen on travay nou pral fè sou litwal la gen 2 pati la dan. Li gen vwa nòmal la kote machann yo chita nan wout la menm yo vin redui wout la ke y ap leve pou yo mete asfalt sou li pou rive nan Rue 5. Paske yon nan bagay nou dwe konnen genyen 2 vwa ki pral vini an plis. Sou wout ayopò la. Tchaje a pral gon vwa adwat, yon vwa agoch, e pral gon yon sòt de jiratwa otou de ayopò la. E gon refleksyon nap fè avèk ispan, kote ke ka menm gen yon vyadik ki pase de ayopò la, longon sòs nan ayopò la, pou tou monte pou desann sou litoral la. Sa vle di ke refleksyon yo anpil, etid yo la, men mwayen yo la tou. Pase ke se pa leta ayisyen, ou byen via leta ayisyen, ke finansman an ye, men bank mondyal gen yon, gen de pwojè. Fon yo deja disponib, mentnan rete meri a avèk aktè yo te mete si gen lòt aktè ki konsène pou nou fè diskisyon yo pou ke nou arive jwenn de pwojè komen pou ke pwojè sa yo rezoud. Sa vle di ke lajan sa yo, pwojè sa yo nou di la a yo la deja, gen nan yo ki an egzekisyon, gen nan yo ki a letid pou ke yo kapab egzekite.
Mèsi bokou. Se mwen ki remèsi.